Nou sot gade yon match la a, Inter de Miami kont ekip Porto a, Porto te pati favori, byen avan Palmeiras genyen li menm Al Ahly 2 zero, Estevao Willian, jwè sa mwen menm map pwomot li mwen menm, jèn jwè brezilyen sa a, li fini meyè jwè match. E li pa, li, li, li, li soti nan tou 2 match yo, sa vle di gen kredi l kòmanse genyen. Li pa fè gòl nan youn, li pa fè gòl nan youn. Jodi a li mete yon choute akote Tande, li pa fè gòl nan youn, li pa fin jwe youn. Sa vle di yon bagay wè la. Sa vle di gon kredi l kòmanse gen. Li fini meyè jwè tou 2 match yo. E kounye, e talè a la, Inter de Miami sot jwe kont ekip Porto a. Inter de Miami genyen Porto 2 a 1 Ralph Ganthier avèk Messi ki fè yon bèl gòl kou fran pou genyen Porto. Pou mwen menm son ti evenman. Yon ti evenman pou kisa? Se ke. Inter de Miami pa rapò a Porto, Porto son ekip ki madre, son ekip ki chita tèt li ok nan dezyèm plato ewopeyen an e sesi depi dè e dè deseni. Ou ka di lò li chita menm kote avèk Dortmund yo ok, menm kote avèk Benfica yo, wi se la k plas li menm. Donk ou panse ke Porto pa rapò a yon ekip Inter Miami, yon ekip Inter Miami ki te an mal makak kareman, paske yo pase tout mwa avril avèk mwad me a ap vejete, yo te gon gwo pwoblèm defans o pwen ke rive yon kote yo te fè 8 match san viktwa nan MLS la. Mwen menm m te kòmanse trè zenkyè pou yo pou m di kèt! Eske envitasyon fifa a pa pou yon envitasyon anpwazone? Yon kado anpwazone ok pou ekip Inter Miami sa? Jan dinamik lan te ye. Yo jwenn mank yo peti a peti, paske yo fè viktwa anvan yo antre nan konpetisyon an nan MLS la. Youn fas a Columbus Crew. Egzat, fas a Columbus Crew ki se dènye chanpyon an. Trè byen. Ou wè sa m vle di? Answit, yo fas a Al Ahly. Yo soufri an debi de match, men nan dezyèm mitan mwen kwè ke yo pase yon turbo sou Al Ahly, kote ke ou ka menm di ke Al Ahly byen sòti. Byen si. Ok avèk e men.
E ke yo rive la devan e Porto, Porto ouvè skò sou yo. Ke yo ka retounen nan match. E e bat match la, e Messi li menm ok pou l mete anprent li sou match la, pou l desizif a se pwen, jodi a prèske. Depi gen koufran se penalty liye pou Messi. Se 68 èm gòl koufran li. L ap monte ankò e ankò nan istwa. Juninho nimewo 1, 77.
Ekzakteman. Pele 70.
Ekzakteman. Donk e pou mwen menm son ti evènman. Paske e entè Miami avèk 4 pwen apre 2 joune nan yon poul konsa. Pou mwen menm, se te pa, se te pa done davans. Byen si. Son, ke, ke Inter Miami ap pozisyone l la pou l kalifye, son gwo bagay. E si l kalifye kòm premye ankò, son, son lòt eksplwa ankò. Evenman, ya. Ou wè sa m vle di w? Donk e, e bravo a Messi, bravo a Macherano, e, e, e ke, ke, ke ekip sa a, oke, tout wè sa ke, yon ekip ki te osi moribond, ke yo ka fè l konpetitif nan, o pwen ke li ka kale yon reprezantan ewopeyen. Paske se sa apote ou ye. Son gwo evenman.
Mwen m etone.
Sensèman paske o kontrè m te konn di kote Inter de Miami pral fè pwen nan poul la. Paske kit ou vle lò di Al Ahly se Real Madrid Lafrik. Lè yon ekip pran 12 lig chanpyon, epi li pa sòti, se pa Oseani m di, kanmenm nou di Lafrik. Se pa yon chanpyon Oseani, n ap di Lafrik ki jwe avèk Esperans Tunis, ki jwenn lòt ekip tinizyèn, Esperans de Tunis, se yon grand ekip. E lè w gade kalite jwè l genyen k ap jwe nan ekip ejipsyèn nan, gen anpil kalite. Paske, sa pou moun yo konprann, diferans ki genyen, Lè Al Hilal fon gwo match, nap pale de pi bon ekip Arabi Saoudit la. Se diferans sa poun fè. Paske kisa? Lè Al Hilal vini l fon gwo match, nou di a, Ralph ki tap di sa, si w gade nan plizyè espas, gadyen, aryè santral, mitan teren pou rive atak, chak lign yo, ekip Arabi Saoudit la gon gwo reprezantan. Anplis, li se pi bon ekip Arabi Saoudit. Men diferans ki genyen nan MLS la, Inter de Miami pa ni un, ni deux nap pale son ekip ki te dènye. Se kòmsi wap pale de reprezantan Lespay wal chache Osasuna. Leganes. Wal chache Leganes.
Non, m pap dil konsa Bertinie. Non, men kite m, se mwen kap bay. Ou konn sa fè m pa di se kòmsi e moun sa yo? Paske Inter de Miami kanmenm te gen konferans Est la. Non, talè, fon ti tande m. E sa k fè m pap pran egzanp Leganes Osasuna. Non, pou m byen dil.
Paske nap pale de yon envite. Avan Messi vini, son bagay ki te dènye. An wi, non, m ap pale, m ap pase nan moman envitasyon an.
Non, sou ekip ki te dènye. Wè, se avan, wi, ok. Se kòm si w ap pale de Langletè, w al chache Sheffield pou bat, pou w di men Langletè. Se pou m di w, lè w pale de, pa egzanp, Arabi Sawoudit, kit se Al Hilal ou byen Al Ittihad ki ta reprezante, moun sa yo gen yon standard. Yo gen yon standard. Menm jan tou, lè w di Los Angeles Galaxy.

E premye gwo, gwo koze Inter de Miami fè wi, lè yo genyen premye konpetisyon Messi genyen an, te gen anpil. Yon konpetisyon rejyonal ki fèt avèk klèb ameriken e klèb meksiken. Kounye a Inter de Miami vin la kòm envite men nou wè tout feblès ekip sa. Kounye a ke ekip sa vini nan yon konpetisyon wo nivo Li kapab fè 4 pwen. E! Ekip Porto a mennen sou li, Ralph sot di l. Porto se dezyèm ren foutbòl ewopeyen an. N ap pale de ekip ki gen Lig Chanpyon, n ap pale de yon ekip ki gen tradisyon, ki konpetitiv, ki genyen kalite. Nenpòt lè Porto sot son gwo match fas Barcelone ki Real, nou pa gen pou n etone. Si Porto bat Real, Li sòti yon gwo match fas a Barcelone, chak 4 an, nou pa etone. Epi
Porto gen tradisyon tou. Li genyen Ligue des Champions 2 fwa, 87 e 2004. Sa vle di son ekip ki konn sa k rele genyen gwo konpetisyon. Li ouvè skò. Epi pou Inter de Miami egalize fè 2 a 1, Epi ekip sa a ki te osi fèb, fèb, fèb defansivman, yo pa ba l gòl yo kòmsi an kou de. An kou de je. An kou penalti wi.
Mwen sezi, mwen etone paske m kwè Inter de Miami t ap vin la l pran yon kanaval gòl. M sonje m fè diskisyon sa avè w, m di yo ka lwen. Epi l pa pran pwen.
Poukwa pa. Vin fè figiran. Vin fè figiran. Epi kòm yo tou lakay yo.
Epi pou m konkli, ou konn sa k etone mwen? Mwen twouve ke, m pa konn kijan Messi prepare konpetisyon sa, men depi nan match Kolonbi a, mwen santi gon ti ji fizik. M pa konn si w wè sa. Kòm si nan match Kolonbi a ki te gen entansite misye te bon. Wi, gen de ti akselerasyon ou wè l fè. M wè l. E avan yè nan dezyèm peryòd Al Ahly a, Misye te kapab bay viktwa paske lè w di ekip ewopeyèn yo se dabò dansite. Li gen yon kote li te double nan fen match la. Li te double. Lè l mande kònè a la remwaze a epi l manke l love gadyen an. Tout afe. M panse, m panse ke kit Inter de Miami kalifye ou pa kalifye, fè 4 pwen nan poul sa a pou mwen se yon gwo bagay, se felisite. Men, men kòman m konprann rezilta k ap rive la yo nan koup di mond dè klèb la. Wi l bonè, n apèn pran dezyèm jounen, men men kòman m konprann li. Sa vle di klèb sud ameriken yo, klèb nò ameriken yo, rezilta y ap fè la. Gen 2 fason m ap fè analiz la. Dabò, m ap gade èske klèb ewopeyen yo pa t wè, pa t gade klèb nan lòt kontinan yo de wo. Sa vle di, se an Ewòp, se Lig dè Chanpyon, se awogans, nou pa bezwen met tout pwa n paske menm ekip B ranfòse nou ka bat yo.
Kounye a, alenvès tou, m ap gade lòt ekip yo ki sòti nan lòt kontinan yo, yo di sa a se koup di mond pa yo. Kote klèb ewopeyen yo, sitou sa ki gen gwo pwojè yo, yo ka wè Lig dè Chanpyon kòm pi gwo konpetisyon pou yo, e pa koup di mond sa a, Byen ke e nou nouvo fòma n poko konn sa l pral bay, se pa koup di mond sa, men klèb nan lòt kontinan yo, yo wè mondyal sa se vrè mondyal yo vre. Sa vle di, si gon kote pou yo moutre foutbòl la pa an Ewòp sèlman se la. E jisteman nan la a y ap pwouve l. E nou wè l avèk Palmeiras, nou wè l nan match Boca, Boca e Benfica a, gwo match, nou wè l e River Plate, bon River Plate li menm klèb li t ap bat la se te nòmal. Palmeiras. Palmeiras. Wi. Palmeiras dwe gen yon moun byen soti nan match sa. E men jodi an kon nou wè l ekip Inter de Miami an. Ekip sa li pat dwe la si n gade rezilta spòtif. Trè byen. Men kòm fifa te bezwen yon peyi, yon klèb pou reprezante kòm klèb ot. Sa vle di kòm konpetisyon ap fèt Etazini pou reprezante l. Prezans Messi oblij, Infantino pa menm tann MLS la te fini, yo kouri pran Inter de Miami ki te chanpyon Konferans Ès la. Donk mwen panse sa bon pou avni konpetisyon an. Paske si n te vin la, se klèb ewopeyen yo k ap pede bat lòt klèb yo. A yon moman done n ta pral mande e ki sans li? Prefere n te fè Lig dè Chanpyon sèlman. Mwen toutafè dakò avè w ke toutotan ke klèb sidameriken yo e klèb nò ameriken yo ka kenbe ladrage wot a ekip ewopeyen yo, l ap lejitime konpetisyon an. E tout moun ki ta pral di ke son ti koup dewòp ke yo pral òganize a, l ap frape nan figi yo ke lòt kote yo ap jwe foutbòl wo nivo tou.
Montere fon gwo dil wi fòs ayete. Gon bagay nou pa di.
Montere ap plenyen. Gon bagay nou pa di. Yo pa sou ka manke kwoke nan gòj. Men gen kèk bagay ki jwe pou yo wi. Nou t ap fè diskisyon sa off mic. Kesyon klima a, paske yo lan anviwònman pa yo, epi goun lòt bagay tou, sa pou moun yo konprann, sezon foutbòl, klèb, map pale sezon klèb, li pa menm jan pou tout kontinan. Pandan lè nou an me, Ewòp la fini, an Amerik di Sid se pik li lap pran. Dayè Kopa Libètadores a premye tou a fini, dezyèm tou a pral kòmanse nan mwa dout. Byen si, sa vle di se la yap pran pik yo yo menm. E dayè klèb Ricardo a 2 a fini premye nan gwoup ki te gen Flamengo. Byen si, yo fini premye nan gwoup ki te gen Flamengo. Foutbòl Sud-Ameriken yo nan moman lap pran pik li la. Sa vle di n fin jwe premye tou, nou lan yon dizyèm joune, yon douzyèm joune nan kèk chanpyona. Sa vle di, lan moman sa a, se la nap pran pik nou. Pandan an Ewòp, wi, nèg ta dwe an vakans yo fatige.
M panse kontèks sa jwe pou yo, paske an tan nòmal, Ekip Ewopeyèn yo, klèb Ewopeyen yo, se nan vakans yo ye la. Y ap prepare pou yo fè, pou yo gen pwogramasyon yo pou y al fè presezon. Kounye a yo vin lage yo nan konpetisyon, pandan klèb Sidameriken yo sitou yo menm, e nan moman sa a y ap jwe e. Menm jan tou pou ekip Sawoudyen yo ki jwe byen nan chalè tou. Yo jwe byen nan chalè.
Se lakay yo, se chalè. Se lakay yo.
M panse anviwònman an bon pou yo. Lè w tonbe, lè jwè Ewopeyen yo tonbe nan bagay sa a, mwen menm li bon, paske mwen menm sensèman m te pran plezi nan gade Palmeiras Dòtmout, a tèl pwen m mande kòman Dòtmout fè sove, Monterrey Rudimeter plenyen, ekip brezilyèn yo, ekip arjanten yo, imajine w Boca, Benfica papa, s on bon match, uityèm de final Lig Chanpyon. Toutafè, toutafè, e fanatik Boca yo, yo anvayi Miami wi, yo anvayi Miami wi, moun sa yo fon demonstrasyon sou South Beach. Bay tèt chaje, mande kote yo jwenn ti viza sa a pou yo bay yo. Non, si w ap gade match Boca Benfica, a yon moman done, se Bombonera ki deplase, ki tonbe Etazini. Se byen, m panse se byen pou konpetisyon. Men sa montre nivo pasyon moun yo. Se nivo pasyon moun yo. Pou raple w, gen yon ti jèn, lè te gen Copa Libertadores, kote l di l vann moto l, vann tout sa l genyen. Wi, wi, m sonje l, yon jèn ajanten.
Epi Boca mete l kòm mannequin.
Se son dimansyon pasyon anraje.
Menm nan match City a, Wydad Casablanca, dèyè kan E Casablanca tou wouj wi. Tou wouj. Moun yo fè deplasman kareman.
Si gon bagay petèt foutbòl Sid Ameriken moutre, e m panse si w retire kèk klèb tankou Borussia Dortmund nou ka di, e Saint Etienne tou, Nevers la. Men foutbòl Sid Ameriken se pasyon. Se anvi dèyè ekip yo. E rivalite River Boca a pwouve li. Mwen kwè ke li pral fè nou wè foutbòl mondyal la yon lòt jan. Ok. O pwen ke nou pral, nou pral rive nan yon reyalite kote ke wi, e gen yon siperyorite ewopeyèn. Men li pa jeneral. La n ap pale de 4 ou 5 klèb nan elit la ki siperyè lòt moun yo. Apre sa, lè n retire 4, 5, 6 klèb elit la,

Si yo te kapab menm kenbe ti jèn yo nan 22, 23 zan, yo tap batay. Non men, nou fè deba sa la deja. Yo pa ka goumen paske yo pran tout talan yo. Lè n di Boca Benfica, lan ane 60 se tap yon gwo match a. Jisteman se te rezon sa. Se paske nan peryòd sa, talan e klèb sud ameriken yo genyen, yo pat likide yo konsa, yo te kenbe yo. Sa vle di sa yo fè yo gwo batay la. E, m pa imajine Pele lon mond venteyinyèm syèk pou Santos ap kenbe l konsa. E se reyalite epòk la tou. Byen si. E reyalite epòk la se ke chanpyona ewopeyen yo ke yo te gen yon restriksyon kote ke se 3 jwè. Wè. Sa k pral kase avèk Karen Bosman desanm 1995. 15 desanm 1995. Donk mwen m panse wi, sa k ap rive a men Ralph m anvi di an n pa ale rapid tou paske Otan ke ekip yo byen kòmanse la, men klèb ewopeyen yo ka vin pran pik yo anndan konpetisyon tou.
Sa ka rive n gon on tablo demi final se klèb ewopeyen k ladann sèlman. Ou ka jwe nan kar de final avèk 8 klèb ewopeyen. Nou ka rive nan on sitiyasyon konsa.
E pa pwoblèm nan kounye a ki fil a retòd yo kapab bay. Yo gen dwa elimine yo nan seyans tiro bi. Ou ka elimine m. Se jan w elimine m. Se jan w elimine a.
Pa egzanp. Menm si Inter de Miami pa ta kalifye la, men deja fè 4 pwen, sa l fè a deja nou mete aksan.
Ou konprann?
Paske Ewopeyen yo kwè yo menm. Bon, anplis lajan yo genyen. Yo kwè se yo k fout bòl mondyal la vre. Non men, jis gade nan lojik balon dò la. E tèlman, wi balon dò la se yon pri, se son medya Ewopeyen k bay li. Se pi gwo pri endividyèl la. Men jis gade lojik balon dò la. Lè nèg yo retire lane konsidere yo vin mete l la sezon konsidere. Ki sezon yo pran? Se sezon ewopeyen nan. Sezon pa yo a. Lè yo di kouran mwa dout k ap fini mwa de e pa sezon pa yo a. Sezon pa yo a. Lè n nan mwa dout e a tò e ap gen foutbòl ann Amerik di Sid. Sezon poko fini non. Ban m di w, lè Flamengo fè triple, kot lè ki sa Gabriel Barbosa te nan 30? Non, lè sa pa t gen balon dò. M t ap renmen wè sa. E 2020? Se 2020 m t ap renmen wè si l t ap nan 30. E se te 2020 m t ap renmen wè sa.